Salut tout moun! Se Kira, byenvini sou chanèl mwen an, jodi an m pote yon bèl videyo pou nou. Videyo jodi an se yon ti pale avèk yon ti tèt prank. Men avan mwen kòmanse videyo a mwen vle di nou mèsi kòm toujou a tout moun ki abòne sou chanèl lan. Mwen gen yon lanmou Kira pou nou. Pou sa k poko abòne yo mwen espere videyo sa ke ou pral gade a se rezon ki fè ou vin abòne. E sa ki la deja yo mwen espere toujou pote bèl video pou fè nou rete abòne ok guys Naïma te pase yon bèl jounen m fè chevel m mennen l al fè zong ni m achte bèl ti rad pou li pou fèt li bagay sa yo men m pat vrèman bal kras kado e m te vle fè yon ti tèt prank sou Naïma pou m wè kijan de timoun li ye vrèman kòmsi antanke yon manman mwen menm nan pozisyon la mwen se manman m se papa Sim paka vrèman bal kado poum wè kijan lap reyaji ok so hier jou fèt Naïma lèm sot travay li menm li sot lekòl m eseye prank Naïma kòm nou pral gade la m pral montre nou poum dil konsa ke m pa gen anyen m ka ofril kòm kado pou fèt li poum wè ki reyaksyon l si son timoun ki kòmsi ki pral kòmsi fache pou sa, men m konnen Naïma son ti moun konsa l ye, men m pa t panse vrèman, paske l pa t janm fè m, li pa konn fè m fè eksè. Men, se ti tèt prank sa m eseye fè tout an, griyen dan m eseye fè sou li ki fè m wè waw, on ti moun ki pa ap fè moun fè eksè, on ti moun ki pa atann tout bagay, merite tout bagay ok. So m di Naïma, sèl sa m ka ba li pou fèt li se manje. M te sot travay, m pote manje pou li. Li di, Well, m pral montre nou videyo a pou nou wè kòman ti tèt prank sa a te pase. M pa t vrèman montre figi mwen paske m te tèlman fatige, vizaj la pa t twò pare pou kamera, ok. Hi Nayou! Ou nan chanm ou? Tande w ye la? Ou nan twalèt? M pote yon ti manje pou ou. Guess kisa m pote pou ou? Sa e pa griyo, e pa pork non, sa se turkey. Li bon, li bon, sou manje wap wèl bon. Li bon anpil. Goute l pou wè. Woy sa, wap resi goute sa.

Zanmi yo te di bon fèt. Koukou, ou gen 12 an kounye a, fò pa fè bagay sa yo. Leve sou um, chèz la, pa fè sa. Se bon? Se bon? Ou renmen l? Mhm. So, sa m te vle di w, m pa ka vrèman ba w anyen pou fèt ou, m achte ti griyo sa pou ou pou fèt ou. Ok? Ou dakò? Mhm. Manje sèlman m ba w pou fèt ou, wi? Ou dakò a sa? Poukisa ou dakò? I like food. Ou renmen manje?
Mhm. Ou pa t bezwen kado? M m, m good. Ou bon? Mh. Oh. Apre sa m pap bon anyen ankò non, sèl manje a wi. Tout timoun depi yo fèt yo bezwen kado wi kouko. Come here. Wal pran dlo. Ou pa bezwen kado? Poukisa ou pa bezwen kado an la? M panse w ap tris wi. Bagay yo e fèk vin. I don't have no kado. Oh, kote wè m gen kado la wap pwese m pwen kou an. Kote m jwenn ni an. Sou pa fache si m pa bo kado. Oh God.

M te dous sa maten an. Ou te lage cheve an? Kilè w lage l? Lekòl lan? I hope you did. Humm, grenn nan bon. Kote w pral la? Ou pral wè manmi aswè a? Ou byen jemen? Ayayay. Bini Naima. Li fi li pran manje li manje apre sa lal nan chanm li l fini e kòm si sa fini m pat menm gitan di l son prank m tap fè sou li men Naima pa konnen ke m prepare yon pakèt bagay pou li pou fèt li m pap di nou nan videyo sa. Kisa bagay lan ye? Pou nou pa gate surprise lan, m pral rele Naïma paske sa se dezyèm jou an. Jou fèt Naïma, nou jus enjoy lakay lan epi nal kay manmanm nal koupe gato, nou manje. Map montre nou ti kal nan sa tou pou nou wè jan nou tap enjoy nou kay manmanm nan byen ta yèswa. Happy birthday
to you. Atis li ye. Happy birthday. Happy birthday.
Jodi an, samdi 23 novanb, se jou sipriz Naïma ke li pat atann ok. Tankou yon timoun konsa, waw. M vrèman, vrèman, vrèman renmen pitit fi m. M vrèman renmen li antanke yon jèn manman. M vrèman fyè de tèt mwen, fyè de jan m leve l lan. Kòmsi Yon timoun konsa li ka adapte l a nenpòt sitiyasyon. Se pa timoun nenpòt bagay kòm si ou ta fè pou li pou l santi li. Li pa engra. Li asepte tout sa w fè pou li. E lesansyèl sa l di an se ke manje, depi ou ka ba l manje, sa l bezwen ankò. Li gen ti souf lan, li gen sante a, li jwenn manje pou nouri l, l ap viv. So, waww, sa te vrèman touche m. M pa t montre l sa vrèman men sa vrèman fèm santim on jan paske se konsa tou m te a manman mwen m son moun m ka viv nan chato m ka viv nan kay pay ok m pa konplekse ditou malgre m son moun ki rezève men m pa konplekse m pa kòmsi gen lanbisyon pou afè moun m pa kòmsi ap fè foli pou nenpòt bagay ki alamòd pou m kouri bezwen fèl nan sans sa Naima pran tanperaman m e m swete li rete janl ye a pou lap grandi a tanperaman sa poul toujou saj. Pou Bondye kontinye beni l ok. Naïma pitit fim diw sa chak segonn mwen renmen w mwen renmen w anpil mwen vrèman vrèman santi ou pote yon pakèt lajwa nan kèm ou chanje vim ou transfòme m ou fèm grandi ou aprann mwen yon pakèt bagay ou aprann mwen lavi ou aprann mwen lanmou M di Bondye mèsi pou ou ok. M pa ka di w plis ke sa paske chak segonn m di w m renmen w. M pa janm vle pou w bliye ke si w gon moun ki vrèman renmen w apre Bondye, se manman w li ye, manman w vini an premye ok. M fè anpil sakrifis pou ou e se akoz de lanmou m gen pou ou ok. M kwè nan ou, mwen renmen w, m pap di plis paske nou konnen m deja. Depi m ap pale de manman m, depi m ap pale de pitit mwen, se kriye m ap kriye but Se tout guys ok M pap fè video sa twò long Sa se video pou pale nou de fèt lan Fèt lan pral kòmanse konya So nou pral gen ti vlog ki pral lage la M ka lage 2 3 vlog pou fèt Naïma Paske fèt lan e pou tout weekend nan li ye Cheve sa k nan tèt mwen e pa li m te fè M kòmande yon cheve Yo voye yon lòt ban mwen M pa konprann cheve sa ditou Fè m Santim dwòl men m espere li pa mal Ok guys rete branche m pral rele Naïma poum dil kisa surprise lan ye paske janw wè mwen la se samedi li ye nou gntan abiye nou se kote a nou prale Naïma depi hier soir lè nou rive kot manmanm nan map di Naïma m paka tann pou surprise lan paske m konnen lap kontan. Li pa atann a sa ditou, men m konnen son bagay ke l te bezwen depi lontan. Nou toujou ap planifye l, men nou pa janm fè l. Ok, m pral rele Naïma pou l konn kisa sipriz lan ye. Men, m ap fèmen videyo sa. Nayou! Vini, vini. Ou gentan met rad sou ou? Ok, vini, vini pou m ka di w sipriz lan. Devan moun yo la! Nap konn kisa surprise lan ye nan yon lòt video. So pa bliye Abone sou chanel lan Abone sou chanel Naïma Kira pitit fim Abone sou chanel mwen an Kira Andre si w poko fèl Siw deja fèl ekri Team Kira Fanmiy Kira paske w otomatikman nan Fanmiy Kira kounya Tout sa ki la yo mwen renmen nou mwen gen yon lanmou Kira pou nou e rete branche pou yon lòt bèl video Bye.